E kòman nou ye kòman nou ye e bonswa tout moun depandamman de lè ou pral gade cho a bonjou a lòt moun yo tankou zanmi nou Berthollet e nou salye tout moun ki disponib avè nou aswè a pou Oscar Show jan nou te pwomèt yèswa nou ap la ansanm avèk nou aswè a donk se yon plezi pou nou ansanm pou nou kapab kontinye pale de boul pou nou pale de plezi. jwèt la, nou konnen kòman sa ye e ki sa k te gen jodi a. Men n konnen pi gwo koze a se demen nan lakou peyi nou ki pral gen lòbèy paske n konnen anpil moun fanatik Real ta kontan Real pase, fanatik Barcelone ki mete kò yo bò kot Pari ta swete Real rete kote l ye a. Donk jodi a nou gen pou nou pale de plizyè pwen. Yonn ladan yo se seleksyon feminin u 20 an bò lakay medam yo, bò lakay nou ki kanpe nan pakou li t ap fè e nou konnen ke sa pa t fasil pou yo men yo fè efò rive nan kar de final e gran toryen zòn nan mete yon fren nan pakou medam yo t ap fè. Dezan de sla e 2018 Dij nou te jwe ansanm avèk yo, se te an demi final. Yo te bat nou nan penalite men fwa sa a yo bat nou byen bonè paske nou pat rive premye malerezman nan gwoup nou ki fè nou al kwaze avèk yo pi bonè ke jan sa konn fèt dabitid. Epi nou gen pou nou pale de deklarasyon ki fèt, Neymar ki pale ansanm avèk Pochettino epi Modric Tout moun sa yo pale epi nou pral wè rezilta match Liverpool la kòman sa te ye epi Salah malerezman jodia ki fè sèlman 5 sou 10 pou match ki jwe a. Epi nou pral wè tou pale anpil ki genyen an Frans sou dosye Messi Mbappé a. Tout moun nou konnen fransè yo kòman yo ye deja donk anpil nan yo ap di vrè Messi a se Mbappé ke li ye. E nou gen pou nou wè tou Mbappé ki te frape nan antrenman avèk Gueye, nou te pale de sa hier soir men nou pral pote plis enfòmasyon jodi a sou sa. N ap pran yon ti poz kèlke segonn pou nou kapab kontinye avèk enfòmasyon nou pote pou nou yo. Nou retounen, nou retounen pou nou kontinye sou menm lanse jan nou te di l e malerezman medam yo seleksyon bò kot medam yo kanpe nan pakou ke yo t ap fè jodi a. Yo jwe yon trè bon premye peryòd nou kapab di fas a ekip amerikèn nan, men sa pat dire lontan. Yo te pran yon gòl byen bonè depi nan setyèm minit de je sou yon kònè e yon kout tèt sou yon kònè nou te pran premye gòl la. Medam yo goumen, yo riposte avèk seleksyon amerikèn nan san pou otan yo pa rive kreye okenn aksyon ki te ka panike gadyen. ekip ameriken an vrèman epi nan dezyèm mitan ekip ameriken an ta pral kraze seleksyon ayisyèn nan nou konnen ekip sa yo redoute sitou nan konpetisyon an nan fè gòl nan dezyèm mitan donk sa fè ke nou pran 6 gòl nan men seleksyon amerikèn nan. Donk, pakou medam yo rete la, nou pa ka plenyen, nou pa ka kritike medam yo, yo fè bèl efò pou yo rive la, donk mwen panse nou dwe toujou ankouraje yo, malgre kòman sa te ye, malgre preparasyon pa t fasil pou medam yo, men yo fè gran efò rive nan kar de final, e fòk mwen raple nou ke ekip amerikèn sa, Sa fè dezyèm score li fè ki 6 zero mwen kwè. Apre sa se 7 zero, 14 zero ke li bat tout moun nan konpetisyon sa a. Donk Ayiti fè pakou a nou kapab di prèske san fot pou rive jodi a. E seleksyon amerikèn nan ki mete yon fren nan pakou seleksyon ayisyèn nan. Nou pap prete anpil, nou pap mize nan seleksyon ayisyèn nan, paske nou konnen gen anpil lòt bagay pou nou pale, anpil bagay ki prevwa pou demen, men avan nou rive nan match demen, nou konnen anpil moun se sa y ap tann, nou pral fon ti pale de match ki pase jodi yo, kòman sa te ye? Jodi a te gen Salzburg ki t ap jwe ansanm avèk ekip Bayern nan. Nou pa t vrèman panse ke match sa a te gen gwo anje. Malgre ke Bayern te fè match nul nan match ale a avèk Salzburg, nou te toujou ret kwè ke li posib pou Bayern fè devwa li. E ilèvrè ke Bayern p ap jwe volim foutbòl ke li abitye jwe, se pa yon Foutbòl nou kapab di ki osi bèl jan Bayern li menm konn ap jwe e n ap raple ke nan match pase yo Bayern pa fè bon rezilta ke sa. Se 2 match nul ke Bayern sot fini lakay li, li sot fini avèk Leverkusen, li te fè match nul deja avèk Salzbourg ke li jwe la, men jodi a Bayern montre ke li se Bayern. Ilèvrè ke yo pa t. E nou kapab di Salzbourg tou fè anpil erè nan match la. Byen bonè, yo konsede 2 penalite a ekip Bayern nan. E Lewandowski pa t ba yo chans. Lewandowski pa t ba yo chans. Li te fè tèt li jistis. 2 penalite ki fèt sou li e 2 penalite ke li menm li tire pou mete ekip Bayern nan a 2-0. E. Match tap kontinye pou Bayern al kraze ekip Salzburg la. Genyen Müller ki make nan match sa epi tou genyen Le Roi Sané ki fè gòl nan match sa tou. Lòt match ki te genyen jodi a se m kapab di match petèt ki te genyen atant, petèt anpil moun te ka di gen bagay serye ki pral fèt nan match sa a. E nou sonje nan match ale Liverpool te bat ekip Inter de Milan lakay Inter de Milan 2 gòl a 0. Donk jodia se tap job inter pou inter te al fè travay pal lakay ekip Liverpool la sa ke inter pat rive fè inter pat rive mete ekip Liverpool la atè se vre ke yo bat match la men score la pa fè pwa paske yo te pran 2 a 0 lakay yo yo te sipoze o mwen make menm kantite gòl avèk ekip Liverpool la pou match la te kontinye nan pwolongasyon. E moun ki make pou ekip Inter de Milan an se Lautaro Martinez. N ap raple ke Lautaro Martinez sot fè yon bèl wikenn avèk ekip Inter de Milan an kote li te fè 3 gòl nan Serie A e Dzeko te fè 2 gòl. Men malerezman pou yo nan match sa Genyen Alexis Chances ki te fin bay Lautaro pas gòl nan match sa ki al pran katon wouj. Sou Yon aksyon nou kapab di premye aksyon an wi li merite katon wouj men katon jón ekskize men dezyèm aksyon an pa evidan pou Alexis Sanchez te pran katon jón ki pral ba li dezyèm jón ki sinonim wouj. Rezon ki fè nou di sa se paske Tout moun ki konn jwe foutbòl, li evidan si ou fè entèvansyon dèyè balon an ou atè, ou p ap kapab rale pye ou nan menm moman ou frape balon an, ou p ap gentan rale pye ou tounen pou w kapab evite frape avèk lòt jwè la. Donk, se pa t movèz fwa Sanchez te genyen nan aksyon an, se pa t movèz fwa ditou. Se yon tak li fè e li jwe balon an avan ke li jwe Luis Fabiano. N ap raple nan premye aksyon an se Espanyòl la, Thiago Alcantara ke li te frape. E nan dezyèm aksyon an, se pratikman 2 tak men ki pa menm jan. Nou kapab di premye a te plis vyolan, men dezyèm nan se yon aksyon ke li fè pou li al dèyè balon. San ezite, San ezite, malerezman pou Alexis Sanchez, malerezman pou ekip Inter de Milan an, abit la pase Sanchez dezyèm jone nan ki se sinonim wouj, donk Sanchez oblije kite match la. Lòt erè antrenè Inter de Milan an fè, paske nan fen match la ou gentan ap mennen 1 a 0 sou ekip la, ou pa gen anyen pou pèdi ankò, paske fòk ou fè viktwa, fòk omwen ou fè 2 a 0 pou kapab kontinye nan pwolongasyon. Mwen estime ke dènye chanjman pòs pou pòs Lautaro Martinez ansanm avèk lòt ajanten ki te moute nan plas li a, Mwen estime ke chanjman sa a pa byen fèt. M pa gen pwoblèm ke l monte yon lòt avanzant, men Lautaro Martinez pa t sipoze desann nan match la. Rezon an li senp. Ou bezwen gòl? E Lautaro fenk fè yon gòl nan match la pandan ke li rate lòt gòl. Se Joaquim Correa. Merci Caleb. Donk, Lautaro Martinez deja fè gòl. Donk, li vin an konfyans. Pa bliye ke li rate posiblite pou li te fè gòl pi bonè nan match la deja. Donk, li vin an konfyans. Si li an konfyans, se pa le moman pou ap desann jwè a pandan ke ou bezwen. kreye des actions dangereuses ou bezwen panike lòt ekip la plis pou kapab fè gòl. Donk desann Lautaro Martinez monte Correira pou mwen menm se pat opsyon sa ki te ideyal pou coach Simone Inzaghi men malerezman se desizyon sa li te pran e sa te vin fè ke ekip Inter de Milan an deja ki tap jwe an enferyorite nimerik pa kapab pouse ekip Liverpool la. Epi genyen Sala nan match sa, malerezman ki pa jwe, nou pa p di ki jwe yon move match, men nou konnen statistik nan zafè foutbòl pale anpil, chif pale anpil nan zafè foutbòl. Malerezman pou Sala, Sala rate 2 okazyon franch nan match sa. 2 fwa li touche pouto nan match la e san konte lòt aksyon ke li te kapab make men sa pat rive fèt. Donk yo sèlman bay Salah 5 sou 10 nan match sa. Donk Inter de Milan te gen posiblite pou li fè plis gòl, ilèvre ke yo t ap jwe an mwens, men m panse chanjman taktik antrenè a fè te vin mete ekip la plis an bès ke li ede l avanse vè lavan. Chwa Alexis Sanchez E Lautaro Martinez la pat movè, paske tou 2 jwè yo yo bon bal o pye, men Liverpool tou pat kreye espas pou pèmèt Inter kapab devlope jwèt li kòm sa dwa. Lòt moun ki jwe yon gwo bout tonton match pou ekip Inter de Milan an, ti bonòm sa dabitid li toujou jwe byen, men jodi a Li jwe yon match san parèy nap pale de Vidal. Vidal make tout moun sou teren an e nap raple aprè ekip Liverpool la fin fè chanjman retire Jota monte avèk Dias. Dias gen posibilite bal de match nan menl pou ekip Liverpool la. Pa konnen kote Vidal soti fè yon tak kwaze devan E Dias takle balon an voye l tèt kan an ki fè ke match la li fini 1 a 0. Inter de Milan jwe yon bèl match, yon gwo match taktikman devan ekip Liverpool la ki te siperyè a yo menm. E Liverpool tou n ap pale de Klopp fè yon bèl travay le fèt ke li chwazi mete 2 moun nan mitan teren an ki pi konn jwe boul selon mwen menm mwen pa gen okenn pwoblèm avèk Hernandez mwen konnen e kapitèn Liverpool la se yon bèl jwè boul Henderson se yon bèl jwè boul li trè di toujou sou bal li men le fèt ke kotch la fè chwa de Thiago Alcantara jodi a mwen panse sa antre nan chwa taktik li paske Thiago Alcantara pi mobil nan mitan teren an ke Anderson. Donk sa te vin fè gen plis mobilite epi lòt ti bononm lan Jones ki t ap epole l ki anpeche ekip Inter de Milan an tout fwa genyen balon an. Donk si w pa gen balon an, ou pa kapab jwe. Men tou, lòt aspè ki gen nan match la, nou panse ekip Inter de Milan an te manke desizif. Yo manke jwe avèk agresivite. Apa de Vidal nou wè ki sou tout balon nan match la, aryè yo, men depi w rive nan liy medyan pou ale vè atakan yo, te gen anpil dechè nan jwèt Inter de Milan an. Malgre ke yo fè, an mwayèn yo fè yon bèl match, yo fè viktwa sou ekip Liverpool la, sa gen lontan Liverpool pa pèdi lakay li, ekip Inter de Milan rive fè sa, donk Se bon kanmenm, men yo pap kontinye pakou yo nan Lig dè Chanpyon. Donk, Inter de Milan kounye a gen devwa pou li fikse zye li sou Serie A ke yo gen chans avanse, paske devan yo se Milan AC ki devan yo pou yon pwen sèlman, e yo gen yon match an reta. Donk, yo gen tout posiblite pou yo kapab avanse nan konpetisyon lakay yo e s'il le faut, ranpòte l. E fòk nou di ke sa gen anviwon 1 an edmi oubyen 2 zan ke Inter se klèb ki pi byen parèt nan chanpyona Itali a. Li te dezyèm lè Juventus te premye e aprè Juventus li vin premye e ane e sezon sa li gen posiblite pou li premye si li jere rès match yo byen paske li gen yon match an mwens konpare a ekip Milan AC a ki premye sou li pou 1 pwen, ki genyen, ki jwe tout match li. Donk, Lautaro rekòmanse make gòl, ki se yon bon pa pou ekip Inter la, paske ou pa kab jwe avan sant pou yon ekip se ou menm ki avan sant tip ekip la epi ou pap make. Donk sa vin fè ekip la ap genyen karans si tout fwa ou pa ka rive make gòl pou ekip la. Match demen yo, anpil moun se koze sa yap tann. Ki match ki genyen demen? Demen. Genyen Real Madrid k ap resevwa ekip Paris Saint Germain an. Epi gen Manchester City tou nan lòt bò. Match Manchester City a pou mwen menm se klase. Nou pa p menm al chita sou match Manchester City a. Ilèvre ke Pep Guardiola t ap pale anpil paske li pèdi aryè lateral dwa li ke li pa p genyen disponib pou match sa a. Gen anpil moun ki pale pou match Paris Saint Germain fas a ekip Real Madrid la. E yonn nan bagay ki te fè anpil pale an Frans sitou se Gueye ki te frape Mbappé, Kylian Mbappé te frape nan antrenman depi avan yè, nou te wè, nou te di sa yè swa e nou te pwomèt ke nou ap pote plis enfòmasyon pou nou menm sou dosye sa a. Eske Kylian Mbappé ap jwe demen? Wi Kylian Mbappé ap jwe demen. Men sa ki bèl nan nan fim sa a ki moute. Apal ki moute an Frans, se ke tout Fransè yo ap pale de echèk si Kylian Mbappé pa ka jwe match demen an pou Paris Saint-Germain. Yo pa pale de Messi, yo pa pale de Neymar, yo di kategorikman mesye sa yo pa itil anyen nan ekip Paris Saint Germain an si non ke Mbappé. Donk si Mbappé pa la se dezòd total pou match demen an. Paske selon fransè yo le Messi du Paris Saint Germain li pa lòt ke Kylian Mbappé. E yo avanse de kritè pou yo di sa, yo avanse de argument pou yo di sa. Se le meilleur joueur du club. Byen antandi, e se pa ane sa sèlman, li gen plizyè ane ke se li menm ki fini an meyè pozisyon pou ekip la nan fè gòl. E ane sa, non sèlman li se meyè bitè klèb la, li se ko-meyè pasè avèk Lionel Andrés Messi. Fòk nou raple tou ke Messi pap fè yon movè sezon nan Lig dè Chanpyon. Se vre ke li pa fè gòl nan Lig 1 an, men nan nan Lig dè chanpyon an, Messi kan menm li a 5 reyalizasyon. Donk ki responsablite mesye sa yo genyen demen? Messi, Neymar, paske se yo menm yo kritike plis pou match demen an. Messi avèk Neymar gen responsablite pou yo ta soti tèt yo, pou yo ta soti nan kokiy yo e montre kiyès ke yo ye vrèman. Kòb ke yo ap manje a se pa kado yo fè yo kado l. Neymar te nan laprès ansanm avèk antrenè li, antrenè Pochettino e Se yo 2 a ki te ale nan konferans de près pou pale de ekip Paris Saint Germain an kòman ke yo konsevwa match Real Madrid la. Yonn nan bagay coach Pochettino te di li te di pi bon fason pi bon fason pou nou jwe match sa a fas a ekip Real Madrid la se anpeche ekip Real Madrid la jwe se pa kanpe Se pa kanpe gade, nou menm tou, se pou nou jwe boul, atake. Se pou nou atake ekip Real de Madrid la, jwe tèt pou tèt avè l, pa kite yo genyen pozisyon balon an. Si ou kanpe ou gade, se sur ke w ap pèdi match la paske se pa nenpòt ekip ke nou pral jwe avè l, se yon ekip ki genyen 13 Lig dè Chanpyon e se pa san rezon ke yo genyen l. Neymar, te pale li di ke nou konnen kiyès nou pral jwe avè l, nou konnen ke se Real Madrid e nou konnen kiyès Real Madrid ye, nou konnen kalite jwè ke yo genyen nan ekip sa a. Men an menm tan tou, nou menm tou nou genyen dè gran jwè lakay nou e mwen menm mwen pa bliye bèl Bagay ke mwen fè a Bernabeu bèl gòl ke mwen fè bèl pas gòl ke mwen fè mwen toujou sonje bagay sa yo donk se posib pou m kapab reviv yo ankò Yo te mande Neymar ki sa l panse de absans Casemiro Neymar te di li pa pral fasil pou ekip Real Madrid la. Paske Casemiro pou mwen menm nan pozisyon lap jwe a se pi bon jwè ki genyen nan mond lan nan moman an la pou pozisyon Casemiro ap jwe a. Nou pa pral gade sou sa nou menm. Sa se travay Real Madrid. Objektif nou se jwe jwe pou nou genyen. Donk se sur ke m pi kontan ke Casemiro pap nan match la. Men sa pa ban nou rezon pou nou al fè fair play, pou nou al gade sou le fèt ke Casemiro pa la pou nou minimize match ki pral jwe demen an. Donk sa a se te ti pale Neymar ansanm avèk Pochettino te fè sou match la. Ki analiz pa nou avan ke nou ale nan deklarasyon Modric? Ki analiz pa nou de match sa a ki pral jwe demen an? M ap klè avè nou. Real genyen M pral eksplike nou rezon ki fè ke m panse Real gen avantaj sou ekip Paris Saint Germain an. E Modric nan deklarasyon pa l la li di l, Modric di, Bernabeu a gen yon wòl enpòtan pou li jwe nan match demen an. E nou menm jwè yo, fòk nou jwe avèk anpil agresyon, anpil efikasite e fòk nou trè poze. Antrenè a tou te pale e yo te mande Modric, Kijan nou pral kanpe sou teren an, ki setòp ekip la ap pran? Li di, Non, sa pa travay pa m, sa se travay kotch la e mwen fè l konfyans, li konnen kijan li ap kanpe ekip li. Wòl pa nou, se pe enpòt jan li mete nou, se pou nou jwe, se pou nou jwe avèk anpil agresyon pou nou pa bay ekip Paris Saint Germain an espas e nou pral jwe dè le debi jiska la fen. Kounya ki avantaj ekip Real Madrid la genyen sou ekip Paris Saint Germain an? Real Madrid ap jwe lakay li, devan piblik li, Real Madrid pa fè oken vwayaj. Donk Real Madrid pa gen dekalaj orè anyen tout bagay jwe pou li. Real Madrid fenk rekipere meyè jwè li sezon sa ki se Benzema. Benzema ap jwe yon sezon spektakilè, se 20 gòl deja nan liga a e li meyè pasè liga a tou. Trio d'attaque la nou konnen l deja, m pa kwè ke ap gen chanjman nan trio d'attaque Real Madrid la ki se Benzema, Vinicius, Asensio. M panse se 3 mesye sa yo ki ap kòmanse pou Real e Asensio pat jwe, pat kòmanse match week-end nan paske yo te kite l, coach la te kite l o repo. Donk nan mitan teren an, Casemiro pap la e li posib pou Toni Kroos pa kòmanse match demen an. M pa di se sa k ap fèt men li posib paske Toni Kroos te gen anpechman. Donk se si ke li antrene avèk ekip Real Madrid la men si antrenè a pa fè chwa pou kòmanse avè l Real pral oblije jwe avèk Modric, Camavinga, Valverde. ki pral, selon mwen menm, yon defayans pou ekip Real Madrid la. Defayans se pa paske jwè yo pa gen kalite pou yo jwe non. Defayans paske jwè yo pa jwe konpetisyon yo. Paske Real, match Real yo se toujou Toni Kroos, Modric, Casemiro. E Casemiro nou konnen wòl Casemiro. Sa nou wè Vidal tap fè jodia nan Inter de Milan fas a Liverpool la, se Casemiro ki fè djòb sa a nan Real. Sa nou rele box to box la, sa nou rele bay nèg bwa anpeche nèg avanse a. Se wòl Casemiro ke yo pèdi nan match sa a. Donk. Sa pral fè Modric travay plis nan mitan teren an. Paske Casemiro jeneralman, fòk nou di ke Casemiro lè l te kòmanse jwe nan ekip Real la avèk moun n ap gade kounye a se pa menm moun. Casemiro se moun k ap pran balon nan men defans lan san okenn difikilte, avanse bal o pye, bay e alimante lòt moun ki demi ofansif yo tankou Modric, tankou Kroos lè Kroos p ap jwe bò kote l. Donk Casemiro pwogrese anpil nan jwèt li e li make anpil. Donk Casemiro pa la, sa pral mete yon pakèt responsablite sou do Modric. Modric pral oblije jwe trè ba pou kapab sòti, ede ekip Real Madrid la sòti avèk balon. 4 moun dèyè yo se 4 moun nou tout konnen trè byen. Li pa ka lòt jan, se Mendy e a goch epi a dwat yo ta sipoze jwe avèk Carvajal, nou espere. Si yo pa jwe avèk Carvajal, yo ka chwazi jwe avèk Vazquez, rezon an li senp paske Vazquez make plis ke Carvajal. Epi 2 moun ki anndan yo, Se 2 moun ke nou abitye avè yo trè byen, se Emiliano ki so e brezilyen an epi lòt ti bonòm otrichyen an. Donk, se moun sa yo Real Madrid ap jwe avè l. Epi lòt gwo pyon, lòt gwo gwo tonton pyon Real genyen pou match demen an, pa sèlman match demen an, dayè misye toujou jwe gwo match li menm, se Gadyen ekip Real Madrid la se Thibaut Courtois. Anpil match, anpil match Real bat sezon sa a, Thibaut Courtois pa fè gòl, men sepandan Thibaut Courtois retire anpil gòl pou ekip Real Madrid la. Thibaut Courtois toujou trè desizif nan match Real bat yo. Donk, pou Real bat match demen an, fòk Courtois Reponn jan konn reponn nan gran randevou yo pou Real. Fòk Thibaut Courtois jwe yon gwo tonton match pou ekip Real Madrid la e fòk Benzema efikas. Konnya, pale de ekip Paris Saint Germain an. Paris Saint Germain si 3 jwè Paris Saint Germain ki devan yo, si yo nan fòm yo, si yo reponn demen, Se kòmsi Real gen 3 match li pral jwe. Si Neymar, jan ke li pale, li di ke li anfòm mantalman, li anfòm fizikman, menm si ke l gen anpil tan l pat jwe, li prè pou match demen an. Si Neymar ka ofri spektak nou konn ap wè Neymar konn ap ofri yo, Neymar pou kont pa l se yon match. Messi, si Messi ka reponn. Il est vrai que Messi gen anpil tan Messi nou wè nou te konnen nan Barcelone Messi nou konnen konn ap pran moun Real abitye viv sa nan Bernabeu wa pran 4 5 moun al fè gòl se pa menm Messi sa excusez donk si Messi reponn Se yon dezyèm match e Kylian Mbappé nou pa menm bezwen pale de li rezon an se paske se meyè jwè ekip la pou sezon an donk tout fransè yo se sou Mbappé yo mete espwa yo pa mete espwa sou ni Messi ni Neymar donk si tou lè 3 mesye sa yo reponn Real ap gen bagay nan men l san Casemiro. nan mitan teren an pou make pou edel a moun sa yo real m garanti nou real ap gen bagay nan menl lòt moun ki ap jwe trè byen pou Paris Saint Germain nan sezon sa se Verati Marco Verati Verati fè mitan teren Paris Saint Germain an tèlman fasil pou jwe son bagay moun paka pale e Neymar te deklare sa nan yon match tou resamman. Neymar di li menm li te gen chans jwe avèk anpil meneur de jeu, anpil gwo demi nan jwèt la tankou Iniesta, Xavi, Busquets pou l site sa yo sèlman. Men li panse Verratti se yonn nan moun ki pi konn jwe nan plas ke l ap jwe a sou planèt la. E se pa manti. Nou wè kòman Verratti ede ekip Paris Saint Germain avèk ezans. Se tèlman fasil pou Verratti soti avèk balon nan match Paris Saint Germain yo, se yon bagay grav. E fòk nou raple tou ke menm si Paris Saint Germain nou konnen se yon gwo ekip k ap krache dife nan chanpyona fransè a, Paris sot tonbe ankò lakay li fas a ekip Nice lan. E fòk nou raple se Nice ki dezyèm nan chanpyona a. Donk Nice pye pou pye a ekip Paris Saint Germain menm si Paris Saint Germain gen plis ke 10 pwen anplis li. Men se yon trè bèl ekip e n ap raple pakou Nice fè deja e Nice te retire Paris deja nan koup de frans lan, Nice pral fè final avèk Nantes e li sot bat Paris ankò weekend sa. Donk nou ka konprann ki travay ekip Nice lan li menm li ap fè. Euhh m panse rès yo se pou demen demen 3 zè nan lè pa nou. Balon ap santre sou teren. Ekip ki pi byen jere match la, se li menm kap genyen, men nap raple ke Paris genyen avantaj paske li te bat Real nan match ale a yon gòl a zewo. E si Messi vle tounen Messi poul sonje sa kel t konn fè nan stad sa a, stad ke lap tounen la a, Gen anpil bagay ki ka pase demen. Fòk nou di tou ke nan tout jounal ki soti a Madrid avan match la apalan de jodi a, pa gen yon jounal ki featuring Messi ladan l. Genyen ki pale de Kylian Mbappé, paske tout moun ta swete ke Kylian pa jwe match demen an, n ap pale nan bò Real Madrid, paske se vrèman pwazon yo di pou ekip Real Madrid la. Epi yo pale de Neymar ke Kylian Mbappé, Paris te fin achte Neymar kòm vedèt epi Kylian Mbappé vòlè vedèt la nan men Neymar. Yo pale tou de Hakimi ki te jwe nan ekip Real Madrid la, men yo pa pale nan okenn jounal ki soti A Madrid de Messi. Eske Messi kounye a pral kreye sipriz la pou fè pale de li? Nou pa konnen. Randevou a se demen 3 zè, epi 5 è n ap gentan konnen kòman sa ye si pa gen pwolongasyon. Se sèvitè ou, Mister Opèch, n ap pran konje de ou aswè a e n ap rankontre demen aprè match pou yon lòt Oscar Show. Mèsi. Si gen kesyon, jan m di nou, si gen kòmantè, pa bliye nou kapab kite yo sou sit la. Nou kapab tcheke tout sa nou bezwen sou sit la, poze kesyon, n ap pran tan n, n ap li yo e nou ap reponn tout kòmantè w yo. Mèsi pou tan nou. E moun ki te kòmanse gade show a k pa fini, W ap jwenn li disponib demen ou pli ta sou YouTube. Pa bliye pataje l, pa bliye kite yon ti mesaj pou nou, pa bliye like li. Se te sèvitè ou, Mister Opèch.